La Russie ka tou pran tout Ukraine, tout zòn peyi de l'Est yo, la Chine ka pran Taiwan. Ou pral wè gè Pakistan, Inde lan tou non ankò, pou Kashmir. Bagay, se, se tout moun kap kap gay, se bagay li ye, sof kipe. Ou ka wè demen maten la, nèg Kore deside anvayi Kore du Sud wi. Paske, sa pa gen zam nikleyè, men sa nou mande, prezidan Lula, prezidan Kolonbi a fò gen zam nikleyè. Depi gen zam nikleyè tout bagay fini. Paske Brezil son peyi, paske se 14 peyi misye pral pran nan mond lan. Misye gen pwojè pou l pran Kanada, li te di, Kanada se 50, se 53 eta, li gen pwojè pou l pran la Grenland, Li gen pwojè pou l pran le Meksik, li gen pwojè pou l pran Ondiras, li gen pwojè pou l pran Kiba, li gen pwojè pou l pran Nikaragwa. Pase ke tout kote ki gen resous, li di se pou l ye. A pati de la doktrin di Monwo. E nou panse, 7 milyon moun ki ame Venezyela, nou pa bezwen bay tèt nou manti. Li trè difisil, yo pap ka pran Venezyela vre. Misye fon bagay espontane a 2 trèt. Li pran Maduro. Peyi sa a pap dakò. E denyè bagay, vis prezidan ba li bay lame lòd. asire sik petwolye yo, endistri petwolye a. Paske, yo te di gen setan, Ameriken pa t gen petwòl ankò. M ap redi nou sa ankò, Lèzetazini se yon peyi tyè mond dan le nò. Li gen 70 milyon Ameriken ki nan povrete. Li gen 750 milyon moun k ap dòmi nan lari. Yo pa gen kòb ankò. Malgre, malgre jan Etazini pran kontwòl Venezwela la, donk sa vle di ou panse. Ki kote Jeneral Ameriken pran kontwòl la? Li mete gouvènman? Ki yon gouvènman li nan rele? Moun ki te nan fèy de wout misye, se yon dam ki rele Machado, ki te pri Nobèl la wi. Se vis prezidan k pran pouvwa a wi. Aktyèlman la yo soti dekrè pral arete tout moun ki te patisipe nan konbinezon an. Men Donald Trump di y ap asire tranzisyon òd nan peyi a jiska 24 moun. A kisa? Yon nèg sòt k ap pale de asire tranzisyon an. Pou ou asire tranzisyon an fò antre nan peyi a. Anvayi peyi a e poze gouvènman w lan. Bagay la pa fasil non. Men mwen ye, ou fou monchè. Jeneral la, jeneral misye tap travay avèl la, jeneral la kouri. Si tèlman misye enbesil, misye te dwe fè jeneral la pran pouvwa, jeneral la pa pran pouvwa. Si jeneral la pa pran pouvwa, ou fè move kalkil. An, pran maduro ou fini, fòk avè tout chavès yo. 7 milyon moun wi, ki ame nan yon peyi. Tout moun se tchare sou rann nan peyi a wi. Pa betize monchè. Men gen moun ki pa fin konprann konpòteman prezidan Ris la, nou vle pale Vladimir Poutine ki yon ti jan Nan sòt sa talè ankò.
Moribon. Tande non non non non. Ayisyen pa konprann anyen. Ayisyen se pèp ki pi enbesil. Ayisyen pou manje l konn batay. M sot di w la gen akò mityèl. Sa k wè la akò mityèl? Akò mityèl la ki sa l ye? Se yon akò de defans. Kore di Nò, Larisi gen enterè pou l pwoteje Kore di Nò. Kore di Nò siyen avè l pak. La Russie sot bal sak rele reaktè nikleyè ak. Sa yon apèl pwòp soumaren pwòdiksyon nikleyè. Nou kwè sa sa Lukashenko fè, li mande La Russie mete zam nikleyè lakay li. Ou kwè la kriz de misil 62? Fidel Castro te mande estale nikleyè. Se sa Maduro pa fè a. Bon bagay Divalye di yo Machiavel, pa gen revolisyon depi Messi. Ou pa ka gen opozisyon lakò pa touye yo. Ou kwè tout moun ki te opozisyon nan peyi a Divalye touye yo? Lè wap pèpè fò touye tout moun. Menm manman w fò touye l. E sa fè sa m pa vin channmas bon ekip bann ti vòlè la, trèt, kap ta mal. Gon gen youn ki rele e gen youn ki rele Alain kal pran 10000 dola a lanbasad Venezyela, misye kanpe l di Maduro se se se vòlè, se machann dwòg. Men sa k ayisyen an. Wè. E mwen menm map redi sa ankò Venezyela se peyi frè nou. Se sèl peyi respekte ayisyen depi lè l fin bay si bòbou li va kout men. Li ba nou kòb pou nou te fè devlopman. Si kòb sa yo te fè devlopman, pa t ap gen moun k ap al Miyami, Nouyòk. Pa t ap gen tout moun, pa t ap gen gang nan katye popilè yo. Moun pa t ap pèdi, moun pa t ap pèdi kay yo. E li klè, e m panse, e paske lè w ap fè akò, fè akò global. Pa gen demi mezi an politik.
Kòman w konprann silans total 9 konseye prezidan yo sou dosye Koup Depatman an? A monshe, wap pale fatra zenglendo karikom ki mete yo gang fatra moun ki pa gen ankenn kolonn vètebral. A monshe, talè bon yon peyi depi lapolis ap fè operasyon anbasad pran telefòn li di li di kanpe operasyon an. Men nèg yo gen yon zam yon barèt nan men yo pa menm ka itilize l menm. Pa gen pè fatra tande. Menm jan ou wè dominiken fatra e pa gen ti fatra ki nan zòn monshe. Anyen moun yo ye. Yon sèl moun ki te ka fè deklarasyon an li rele François Manigat sila. Ou wè pitit Desalin, fanmi Laval yo wè fè deklarasyon. Moun yo nan pouvwa monchè, se pouvwa yo fè yo nan koko mi. Se yon ekip salòp yo ye. Ou ka pa dakò a Jovenel, ou wè tout nèg dakò jan Jovenel mouri a. Sa vle di nou pa gen etik, sa rele letik. Ou ka pa dakò avèk yon nèg politikman ideolojik ou pa ka dakò pou l mouri. Ou wè gen Ayisyen k kontan, Ayisyen fatra wi, ki kontan sa k rive Badouro a wi. Ou poko konprann. E menm jan kesyon Desalin nan, e nou k tiye l wi. E nou k tiye l. Fatra nou nan tan pèp. Se kòmsi manman w mete w lekòl, li pa w inivèsite, gen m la sou kont manman w. An pwosè pou dwòg. Lapolis yon jou gen 3 zan met bagay sou li la. Mateli pa chenn dwòg ka ameriken. M sot di sa deja. Gen mil milya de dola ki evolye nan ekonomi ameriken. Kòm lajan dwòg kap brase. Si pat gen dwòg ekonomi ameriken pat tap tonde deja. Se sa li ye mesye. Donk koze dwòg la se.
Se yon blòf li ye. M sot di sa Venezyela gen 333 milya baril de petwòl an rezèv. Se petwòl Venezyela nèg yo bezwen vòlè. Pa gen anyen. Paske ameriken nan sitiyasyon de chòk. Li pa ka rekonstwi tèt li. Paske li pa ka, e gon lòt bagay m ap di nou ankò, Lachin envesti 500 milya dola nan rejyon an. Imedyatman Ameriken pran tout rejyon Amerik Latin nan, ekonomi chinwa a ap tonbe. Paske Lachin depann de matyè premye de peyi Amerik Latin yo. E m di, viv Venn-Sè Remòs, viv la revolisyon, n ap pote solidarite nou a Venezyela jiskobou. Tout tyoul ki genyen, tout restavèk e vagabon kriminèl. Sèl sa m ap di, si m te an Liban, m te Kore di Nò, m te Amerik Latin, Kiba, m t ap boule anbasad dominiken. Yon peyi paka bay moun fatra konsa. Yon peyi baw 2 milya de dola ou wal antre nan konplo kont peyi sa. E menm kanpe sou pozisyon mpa Camille Chalmers mpa Maurice Jean Charles e se ayisyen konsekan m ye map ret nan peyi a yanma patat m abitye manje se pitit peyizan m ye pitit ti machann mpap janm trayi pozisyon politik ideyolojik mwen map fidèl a Maduro map fidèl map redi sa ankò Trump son kidnapè. Trump se pitit bouzen a vagabon Trump egal lamò san jou Izo di lavi pa gen ken diferans Trump avè nèg sa yo. Alò, pwofesè, pou nou, avan menm ke nou fini, kisa w, alò, dapre lekti w, kisa w panse ki kapab rive apre sa Etazini fè? Nan, tout zòn nan destabilize, tout zòn nan, tout lemonn an mouvman. Tout lemonn an mouvman. Paske gon bagay ki rele jewostrateji. Larisi ap di bon, tout pran Mòldavie. Kore di Nò di ka tou anvayi Kore di Sid. Lachin ka pran tou pran Taiwan. Sa rele, on appelle le dezòd mondyal. Tout nèg prepare fè dezòd nan zòn yo. E sa l ye. Mèsi.